Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon Izo vilaj de Dye misye pale il a parle pandan 8 minit men ekoute li adrese l avèk yon seri de moun ke l konsidere kòm detraktè. Nou konnen Gran Ravin e Vilaj de Dye yo deside pou pran yon poz sou kesyon kidnaping men y a de jan ki yo menm ap fè de kòmantè paske y a de jan ki diz ebyen se lajan pouvwa se lòt moun ki voye kòb nan se sak fè w wè gon seri de kòmantè ki ta fèt m pa t reponn avèk yo paske e yon jounalist lè l bay yon enfòmasyon fò l sur de sa li bay la donk sa mwen bay la m sur de li Men sou kesyon de kòb la m pat konn kote l soti. Ebyen, yon jou aprè, Izo pran lapawòl. Izo pran abò yon seri de jounalis. Li di jounalis sa yo konsa, Ekoute, genlè nou ap fè m bandi paske dire ke gouvènman ban m kòb, se gouvènman sa a wi ki konn voye al kraze kay moun yo nan vilaj la. Se gouvènman sa a wi ki toujou mennen plizyè operasyon dèyè m. Donk, gouvènman sa a m pa kwè li ta pral nan antre nan lojik ban m kòb. Donk. Pa lapèn pou nap voye moute sou yon kesyon konsa. Sinon vle m al pran nou devan radyo a, m ka al pran nou e lè sa map moutre nou m bandi. Map salye nou byen! Se pa bonjou k pral di non, se bon Halao Akbar k pral tonbe. E map fè nou depale paske gen bagay pou nou pa di. Mezanmi tèt chaje! Humm! Izo di tout kidnaping ki fèt yo di se Vilaj de Dye. Yo di se Gran Ravin. Or, li pran egzanp notè la ki li menm anpil moun konnen kote notè la ye. Or, yo pa vle antre nan lojik sila. Izo di anpil pawòl pandan 8 minit. E Izo di toutalè l kapab monte live nan lide pou kapab di plis pawòl toujou. Donk jounen jodi a la a, Izo vèse l nan yon lojik de dedyabolizasyon. O pwen ki l ariv a yon moman. kote li pwononse yon pawòl ki di, Si nou vle fè m bandi, m ap bandi. Ben ekoute, nou kapab konprann donk a se nivo Izo nè pa ankò bandi. Donk se yon seri de deklarasyon li estime ke deklarasyon sa yo se deklarasyon ki fwase l, deklarasyon ki petèt pike o vif ògèy li. Enben, se sa k fè li reponn jounen jodi a la a. Donk, premyèman, li demanti enfòmasyon ki fè kwè se gouvènman an ki ta bay kòb pou yo fon poze. Dezyèmman, jounalis k ap pale anpil yo fon poze paske sa ka rive yon bon moman li rive sou nou. Epi. Twazyèm bagay, ebyen, Izo di anpil moun konnen kote moun k ap fè kidnaping yo ye. Se pa sèlman Vilaj de Dye ansanm avèk Gran Ravin. Donk, tout bèt anba lanmè mechan, men se reken. ki toujou pote chay. Ann tande Izo kap pale. Bon map salye tout moun ki pral tande vòs sa. M ta swete tout moun kap tandel pou yo pran sans pawòl yo byen. Bon imajine w byen pou yon kòmsi pou tout moun ap viv nan yon peyi pou moun yo ap viv mal an kè kase ok ak yon pwoblèm ensekirite. Pwoblèm ensekirite a ok tout kote nan peyi a. Wap wè gen kidnapin kap fèt ok bagay sa yo. Wap wè pwoblèm nan an yon pwoblèm tout moun li ye. Kounye a la gran avil ansanm avèk vilaj de Dye, tout moun konnen nou menm nou pa pastè, ok gen de zak nou konn fè. Men lè lè nap swiv nou wè chak zak ki fèt yo di se vilaj se gran avil. Pandan nou menm nou pa di nou pa fè zak non, men konn gen zak ki fèt. E gade n gade yo di gran avin vilaj ebyen manti plis ankò nou wè tout moun ap mal fonksyone moun yo pè epi nou wè kòmsi dyaspora li menm dyaspora li menm li pè vin wè fanmi l akoz de bagay kidnapin nan l pè vini ok nou fè reyinyon vilaj yo di a gran avin yo fè reyinyon ok nou chwazi poze chwazi nou chwazi poze a pou plizyè rezon Paske gen nèg kap fè zak kap lagel sou non nou yeah kounye a nou fon poze pou yo ka idantifye moun sa yo ayy yon pakèt moun nan peyi a e je chèch yo ye wè kounye a la m wè nèg yo pran sa sa vilaj de dye agra a vin fè a yo pranl pou yo fè kapital politik yo yeah yo pranl yo fè yo pranl pou yo fè kapital politik yo Pandan se tan n poze ok tout moun t ap mal fonksyone tout moun pè sot nan lari nou chwazi poze kounye a n pran sa nou fè fè politik kounye a n di konsa e gouvènman an e gouvènman Jovenel bagay ki ban ki bay Gran Ravin kòb a vilaj Gran Ravin a vilaj vin di Jovenel bay kòb la nou genlè bliye ki zòn Gran Ravin a vilaj wi vilaj yo toujou ap kraze a traktè a e menm ke n ap fè politik politik nou an fè l byen antouka fè politik nou an pa site non vilaj ladan ansanm ak gran avi n lè n ap fè politik nou an paske m wè gen yon pakèt jounalis tou y ap voye moute yo pa jwe wòl jounalis yo non m konnen jounalis la ok e chache enfòmasyon kote enfòmasyon an ye e chache l pou bay li e gade m gade m wè jounalis menm jounalis lan politik l ap ap fè teyat bagay e si jounalis yo pa konn wòl yo gen moun ki ka montre yo wòl yo ki sa ki sa ki sa k travay jounalis bon imajine w byen Wap gade wè. Ok notè yo te pran la m pa konnen wè moun patnè yo te pran nan ri de kazenn nan ok yo pranl ok li pa vilaji pa gran ravin pi fò jounalis gran jounalis ayiti menm lan entènasyonal la tou yo konn kote yo konn yo konn kotel ye tout gran jounalis yo m pap di pi fò tout tout pi fò jounalis yo konn kotel ye ou pa wè pa janm repetel.

E gade gade wè moun nan e e moun ki kidnapel la e ou wèl di konsa e vila ou wè pandan lap negosye a fanmi moun nan e li di e vila de Dieu e la e e gran avin ou e la e li chwazi youn nan kote sa yo poul di o si si yo pa voye kòb la nap touyel kounya sa vle di nèg vila de Dieu avèk gran avin sa vle di tèlman yo enbesil se pou yo kidnape yon moun pou yap di pou yap negosye a fanmi moun nan pou yap di e vila de Dieu li e gran avin li ye. Nou pa tou wè kòmsi se yon fim, se yo site nou vila deja, nou gran avni moun kap negosye a pou ka voye kòb la vit pa rapò yo konnen zòn sa yo. Ou wè sam di la e? Nèg politisyen sa yo fè moun yo pè zòn yo, pè zòn sa yo akoz de bagay politik yo. Kounye a n di gouvènman gouvènman. Sèl sam ka di nou mwen menm, men sèl sa map di nou. Yeah paske m pap pale anpil men sèl sa map di nou. Eeh tout moun konnen men konsa m pale. Mesaj sa map di nou eeh nèg ki pa vle sa mwen Mati Lapli fè a ok eeh Manno, Bougòy ok ok Bray sa nou fè a yon moun ki pa dakò l ki di ki la ap di se gouvènman k ban n kòb pandan gouvènman la ap kraze kay ok wap wè men nèg eeh. Men nèg militè yo la men yo tiye yon moun men yo tiye yon moun yon mekanisyen lan ri channmas la la depi yè oubyen avan yè avan yè kawoutchou ap boule lan ri channmas la la epi kounya nap pale m de gouvènman banm kòb ki fèm poze yon nèg ki pa dakò poze n poze a se kidnapin nou vle repete ou mèt poze w m pral pran nòt la depi e moun Kap voye moute. Sou sa kom nou toujou di ok izo bay ok vilaj ledye bay ok ti lapli e bandi manno e bandi bouyon e bandi nap moutonn bandi kom se kidnapin nou vle k fèt sou ou nap fèl nap fèl sou ou nap fèl sou ou e ou pa gen ase sekirite poun pa fèl sou ou ou pa gen ase sekirite pou nou poun pa fèl sou ou kom se sa w vle nou chwazi poze wè lap fèt li pap fèt sou pèp sou kom si sou lot moun kom se sa w vle moun ki pa vle moun ki pa vle kom si nou poze pou n viv anpè an atandan ok pou bagay sosyal ka antre lan zòn nan pou tout moun ka fonksyone nòmal pou tout moun ka mennen yon vi bay moun ki pa dakò l la nap fè nap fè nap fè l sou li wè nap fè l sou ou ou pral panse w malen n pa nou pa ou pral panse w malen manti malen ou ka malen ay di n kenbe bagay la fè politik di se gouvènman ban n kòb ki ban gouvènman ebyen vilaj entyagrav vin yo di nou wi. Villa de Diagra vin yo di nou. Nou konn tande Villa de Diagra vin. Pito mwen map mwen map pale twòp. Sèl sa m ban nou ti avètisman sèl sa. Yon ti avètisman. Hein Zak ki fèt dènyèman la nou pa konn kote yo ye? Nan tè a. Patnè yo pran nan Ridè Kazèn nan. Yo bay kòb la yo poko lage l la. Èske n pa konn kote l ye? Nou pa repete sa? Nou pè repete sa? Map veye M ap ok. M ap veye lè n ap vin lè n ap vin lè n ap vin monte yon fim sou Novilaj. Mwen jiskaprezan pandan n konn kot moun nan ye, mwen e Novila deja a nou grave nou toujou ap repete nan kidnapin. Bat pou lè n ap sot nan radyo a pou 1 lè n fin lè n fin zot voye moute sou e sou ok Vila deja gravin bat e pa moun e pa moun jwenn devan baryè radyo a k ap k ap salye nou. E nap nap nap byen salita nap on bèl salitasyon lap ye. Wap banm tout detay, wap banm kotem te fè zak sa. E ou pral banm poukisa moun ou konnen tèl moun fè tèl kidnapin ou pa repetel. Te kwè paske pa gen bon bandi an Ayiti vre nap di moun bandi gen bandi? Ok pwoblèm peyi fè tout moun kòmsi ap mal fonksyone ok zak ap fèt ok tout moun ou wè sam diw la e? Kit moun nan opozisyon kit moun nan pouvwa tout ap jere bagay dil yo. Gen bandi an Ayiti? Oh m ta ok m ta bandi tout bon Imedyatman m rete konsa Pandan m rete konsa san vilaj yo di pa fè zak san gravin pa fè zak On jounalis nèt moute l di konsa oh Gon kidnapin ki fèt ta sanble e vilaj Men nan ankèt avan Te wi ou fin di sa te gwa mouri pou 2 Ou fin di sa pou 1 te gwa mouri pou 2 Pa gen bandi Bat pou n pa fè m bandi Ou wè m ou wè m pa bandi Bat pou m pa bat pou n pa fè m bandi Pran l ap fè Si n gen moun n ap bay kenbe chache lòt baz pou n bay kenbe yo Hein Chache lot moun pou nou bay kebe yo nou chwazi poze ok nou di gouvènman bagay ki bay ok Map pale plis Map pale plis ta m gen travay nan direct la tou Map touche kelke pwen anko. Nan pwochen live la Izo m ta swete w site non jounalis lan ou konprann paske lè sa misye a va pran men li si misye manke sekirite swa la ranfòse pou l di Pawòl toujou, la di plis verite. Si li pa gen sekirite, bon, pa konnen swa la poze li paske e ou konnen nan peyi an lavi pi bon ke tout bagay. E gon bagay m toujou di sou chanèl la, avan de mourir vous-même, fòk ou rive nan yon moman pou di je vaux mieux.